Ensekirite ap taye banda l nan depateman Sid la mezanmi. Jidit se non dam sa ki arive pèdi lavi l ak plizyè kout bal nan tèt. Aksyon sa pase nan Idolit, vil Okay. Ebyen, Komisè gouvènman Okay lan, James Jean Louis ak Direktè depatemantal Sid lan, Daniel Compère fè gwo deklarasyon konsènan zak asasinay sila. Plis detay ap vini, rete la. Nan sware 29 pou rive maten 30 jiyè 2024, sou wout nasyonal nimewo 7 lan, nan komin Kanperen, popilasyon nan zòn sa a te pral dekouvri 2 moun mouri boule nan machin yo, yon fanm, yon gason. Gason an rele Jansmat Dodye pou moun ki konn non sa, fanm lan menm nou pa arive idantifye l. Ebyen komisè gouvènman Okay lan James Jean Louis fè gwo entèvansyon kote li te pral mete 4 prezime koupab anba kòd Plis detay ap vini nan devlopman videyo an. Gazon Watson alyas Boulos, Jean Jocelyn Telisca ak Chery Kerson se non 3 prezime manm gang nan Gresye ki jwenn arestasyon yo jounen mèkredi 31 jiyè 2024 lan nan komin Chantal toujou nan depatman Sid peyi an swit ak yon operasyon lapolis Okay tap mennen. Plis detay ap vini, rete la pa ale. Bonjour, bonsoir la société, sa pral depann de lè wap gade video sa. Yon partaj, yon like, yon abònman pap retire anyen sou ou, o kontrè lap rann ou plis aktif ak tout aktyalite kap dewoule nan kominote ayisyèn nan. Jan nou te di w la, Judith se non dam sa ki arive pèdi lavil ak plizyè kout bal nan tèt. Selon enfòmasyon nou genyen konsènan dam sa a, ebyen se yon dam ki t ap travay kòm sèvant kay yon komèsant. Komèsant lan leve, li fè tout sa l te gen pou l fè, aprè li al ouvri biznis li lavil. Se le moman Zengledo te pral rantre kay komèsant sa a, malerezman se sèvant lan yo jwenn, yo asasinen l, yo deboure chanm komèsant lan aprè yo gentan sove. Se annapre, komisè gouvènman an Okay lan, James Jean Louis, ak DDS lan, Daniel Compierre, avèk tout jij de pè te vin fè konsta e mesye sa yo fè gwo deklarasyon konsènan zak asasinay sa. Ann suiv deklarasyon yo. Salye nou travayè de la près, se talè a yo enfòme nou de ka sa ki pase nan Evolik, kote ke pwopriyetè kay la rantre epi yo jwenn dam kap travay la an palan de sèvant lan ki alonje epi plizyè tou o nivo de tèt li. E nou te rekeri prezans jij de pè pou konsta, e konsta yo sanse tèmine, li òdone pou yo ta leve kò a. Men son zak kriminèl e zak sa pap rete enpini, jan ke nou souvan di l, zak kriminèl yo lan jiridiksyon pa nou an pa konn rete enpini e otè yo, otè prezime yo gentan aktivman ap rechèche paske gen de non ki fite lan zòrèy nou la a, ebyen dans les jours à venir popilasyon pral konnen kiyès.

Nou poko janm ka rantre lakay nou paske fòk nou pa dòmi pou popilasyon an ka dòmi. Fòk tout moun k ap komèt zak kriminèl yo, fòk nou al chèche yo kote yo ye a pou lajistis kapab sevi kont yo. Se nan sans sa ke nou la a, nou vin avèk jij de pè pou nou konstate epi pou nou fè lè suit de dwa. Nou akonpanye de lapolis ki prezan avèk nou la. M pa konn si reskonsab la te swete di de mo paske pa gen lajistis san lapolis. Paske se notre bra arme o nivo de la jistis.
Bon, n ap di ke si son de aksyon izole, men nou ka rann nou kont ke nan aksyon izole sa yo, la polis toujou deplase ansanm avèk la jistis. Se pa sèlman ou fè nou konsta, men pou nou konnen ki swivi ke n ap fè pou ke aksyon sa yo ka de aksyon efrene nan depatman. Paske depatman sid. Li bezwen lapè, li bezwen le kalm, li bezwen la trankilite pou l kontinye, pou tout sitwayen yo kontinye viv de fason perèn. Se sa ki fè w ap wè lajistis la, la delegasyon la, la meri la e la polis la pou yon aksyon izole ki poze. Se pou w vou wonde konbyen ke sinèji ki genyen nan mitan tout enstitisyon sa yo. Li fò. Nou konprann ke m te di l deja m ap redi l ankò jodi a pou edifikasyon tout moun. Lapolis p ap ka an menm tan tout kote. E m te mande l se je wè, bouch pale. Ou ka konstate ke pandan konsta ap fèt la gen pakèt pakèt temwen. Men nan temwen sa yo, nou ta renmen tou, si genyen ladan yo ki konnen sa ki fèt la, pataje l avèk lapolis. Afin ke lapolis li menm kapab fè swivi e se ke de dwa. Paske nou menm nou pa pral di ke ankèt kòmanse epi pou ankèt pa fini. Men nou ta renmen si nou jwenn de rivren ki santi ke yo konsène pa nosyon de sekirite a nan depatman Sid la, prensipalman nan vil Okay, pou yo ta ba nou omwen lèzenfòmasyon nesesè. Afin que nou menm nou kapab fè le nécessaire pour que le calme nou di. Swiv deklarasyon DDS la Daniel Compère ak CGEan James Jean Louis. Jan ou di l lan, si pa gen sitirans, pa ka gen vòlè. Donk nou vin rive nan yon sitiyasyon kote fòk nou pote siveyans sou katye nou, sou vwazinaj nou, sou moun ki nan antouraj nou. San sa, Okay ap tounen gresye, Okay ap tounen. E Matisan, Okay ap tounen laplèn, donk fòk nou pote siveyans sou tout moun ki fè pati antouraj nou. Sè dènyè tan, n ap viv nan yon sitiyasyon kote nou wè se plis komèsan k ap viktim, swa lakay yo, swa nan biznis yo, swa nan wout yo, e kote yo pral lakay yo, swa pandan y ap sot e dèyè lajan nan bank, donk nou toujou wè se komèsan yo k ap viktim. Pandansetan, komèsan an li menm, anvan li resi rive la a kote pou l al ouvè biznis li chak maten, pou li gen yon gran biznis, pou l gen yon gran magazen, donk li soti ba. Moun sa yo, leplisouvan, yo pa dòmi, moun sa yo, leplisouvan, yo pa manje jis pou yo mete biznis yo kanpe. Donk, yo fè anpil sakrifis pou yo ta rive nan tan yo ye la ou wè se yon jèn gason swa yo pa menm gen anpil laj ki vin yon bon jou yo leve yo al brake moun sa yo retire lavil donk oubyen yo mete moun sa chita sou depo boudal kote li pa ka regle anyen pou vil donk li lè li tan pou nou tout pou nou mete tèt ansanm pou nou siveye youn lòt Jan yo konn abitye di l vwazinaj se dra blan. Ebyen, si Ayisyen te konn siveye sou Ayisyen parèy yo, malerèz sa a, Judith, li pa t ap gen tan rive nan sitiyasyon kote pou l pèdi lavi l. Donk, nou vin rive nan yon sitiyasyon ki vrèman konplike kote afè kabrit pa afè mouton. Donk, gen yon pwovèb ki di, Chache lavi pa janm dòmi san soupe ebyen Judith li menm nan chache lavi l li al nan peyi san chapo. Pou n kontinye ebyen nan sware 29 pou rive 30 jiyè 2024 lan ebyen popilasyon nan Kanperen te pral jwenn 2 moun mouri boule nan machin yo selon deklarasyon yo se ta moun sa yo yo te vin nan pwogram yo te vin nan Fèt Kanperen, Fèt Sentàn ebyen se yon dyaspora avèk mennaj li ki te vin enjoy yo ebyen moun sa yo nan 30 jiyè nan maten moun sa yo yo retwouve yo mouri brile ebyen komisè an li menm li pa rete dòmi li te al fè entèvansyon l kote li te pral arete 4 moun 4 moun sa yo li arete an se pa moun ki koupab vrèman, men se 2 moun li pral mennen ankèt sou yo. Sa ka rive moun yo koupab, sa ka rive yo pa koupab. Donk moun sa yo se prezime koupab. Donk, Ayisyen vin rive nan yon sitiyasyon kote yo vrèman jalou. Yo toujou ap siveye lè moun nan ap byen pase. Lè moun nan ap enjoy li, se lè sa a li pwofite al regle kont li ansanm avèk moun sa. Anpil fwa, moun yo konn pa gen anyen kont moun nan, yo jis pa renmen fòm moun nan, yo jis pa renmen fason l ap byen pase a, ebyen yo deside yon bon jou yo retire lavi l. Yo pa janm konnen se pa sèlman moun nan ki viktim, ebyen se tout yon fanmi, se tout moun E moun sa te konn ap ede ki viktim. Se pitit li, se manman l, se tout moun an jeneral ki viktim nan. Se pa sèl moun ou touye an ki viktim. Ayisyen, li lè li tan pou nou chanje mantalite pa vle wè Ayisyen parèy nou sa. Se youn nan rezon ki rann etranje pa vle wè nou nan peyi yo. Etranje pa vle vin pase vakans nan peyi yo ankò. etranje pa vle vin fè touris ankò nan peyi w lan. Donk se tout ti detay sa yo ki rann n ap viv nan sitiyasyon ke nou ye jounen jodi an. Li lè li tan pou nou viv ansanm, pou nou youn renmen lòt. Jan sa te anonse, Gaston Watson alyas Boulos, Jean Jocelyn Teliska ak Chery Kerson se non 3 prezime manm gang nan Gresye ki jwenn arestasyon yo jounen mèkredi 31 jiyè 2024 lan fas ak yon operasyon lapolis Okay t ap mennen nan komin Chantal. Selon eksplikasyon paketye Okay lan James Jean Louis avèk DDS lan Daniel Compère, ebyen mesye sa yo te vin renouvle pwen mistik yo nan komin Chantal kay yon bòkò. Ebyen, ann swiv eksplikasyon yo. Nan fè nou fè yon kout file la se kisa li ye pa nou mele. Ok nou te gen enfòmasyon depi kelke jou nou tap travay sou yo gen des individus ki soti nan group gang port au prince particulièrement E kay Koman group gang nan rele ankò? Gresye. Gresye. Gresye. Gresye ki rele k ap fonksyone sou plizyè non byen antandi. E nan paspò l nou wè se Gazon Gazon Wadson men l gen yon non Schneider. E pi li gen non vanyan l tou ki se Boulos. Li soti o nivo de lwès, li vin renouvle pwen sou li nan zòn nan gran sid la men moun ki rantre avè l la se yon pwopriyetè bòlèt. ki rele Teliska Jean Jocelin ki rantre avèk Boulos ki yon chèf gang ki trè rechèche o nivo de Pòtoprens. Nou te gen filature, nou te gen enfòmatè nou o ni lòt bò a, o nivo de Chantal. E depi maten nou te mobilize avèk lapolis, nou wè o kòmandman, yon pati nan o kòmandman avèk nou la, ke nou sot arete yo, nou sot entèpele yo, yo anndan aktyèlman, dcpj pral odisyone yo pou lè suit. Yo se kiyès piske se 3 moun sa yo?
Non yo se Telisca Jean Jocelin ki se mesye bòlèt la e k ap evolye o nivo de Chantal. Nou gen yon Cheri Kerson ki vini tou, ki fè pati de ekip la. Epi Gazon Wadson k ap fonksyone li menm sou plizyè non. Ou konnen jeneralman lè mesye sa yo nan jan de aktivite sa yo, pou moun pa konnen yo, pyès didantite yo fèt sou yon non, y ap fonksyone sou lòt non. Ebyen se 3 arestasyon sa yo ki sot fèt o nivo de Chantal e talè la nou pral kapab verifye petèt vizaj yo e moun ki gen enfòmasyon de plis de yo tou kapab pataje avè nou pou ke lajistis kapab sevi avèk tout rigè kont mesye sa yo. E nan kad operasyon sa yo gon pistolè 9 milimèt egalman ki sezi ke nou pral kapab verifye petèt talè konsa. Nou poze yo kesyon CG, kisa yo reponn nou? Non, premye travay la se SDPJ ki pral fèl. ki pral odisyone yo apre sa pou yo kapab defere yo pa devan lajistis. Alò, fè konnen gen yon pwopriyetè vòlè paske se pa youn nan moun Rou yo. E premye premye eleman enfòmasyon nou ta vle fè kwè ke pwopriyetè bòlèt sa ap blanchi lajan pou gwoup gang sa. E sa vle di ke mesye yo vin bò isit, non sèlman yo vin renouvle pwè yo men gen aktivite lajan pou lave pou gwoup gang sa tou e ki ap fèt nan zòn Chantay. Eske sa ta vle di an klè se 3 manm gang? Jiska prezan se 3 manm gang. Chak gen nivo de responsabilite yo, paske gang nan gen moun kap opere nan lari a, gen moun kap blanchi lajan pou yo, paske lè yo fèt yo paka pran lari avè l. Fòk gen yon kote pou yo enjekte l, se nan kad sa pwopriyete bòlèt la entèpele. Paske se lakay li, Watson, alyas Boulos, se lakay li ke li ebèje. Lakay li l dòmi leve pandan kèlke jou ke l te la. E se lòt bò a tou yo aprann nou ke mesye al ka ougan ki pou renouvle pwen yo, petèt pou l retounen ankò nan lwès kote ke li gen prensipal aktivite l.

La polis avèk le parquet depi plizyè jou la la meri la delegasyon gon sinerji ke nou devlope e konparativman enfòmasyon ke CGA pataje avèk nou konsènan 3 mesye sa yo prensipal moun nan se sitwayen yo rele Watson nan paske li menm se li ka parteni avèk gang Boutba li son ajan de liyezon se li fè tranzit pou nèg yo kòmsi Sa m te ka di la? Se li menm, si m gen lajan pou m voye nan Sid, se pa li menm pou l pase. Si gen zam ki ta dwe antre nan Sid, se li k pou fè l. Se ke se li menm ki la kòm ajan de lyezon ant Lwès e le Sid. Men nou gen kèk tan n ap veye l. Yè a nou fin sètòp li. Men ka gen domaj kolateral ki tap fèt nan dosye a, nou fon kitel paske nou konnen ke gen yon seri de pwen estratejik depi ke nou barel, nou met GPS nou sou nou nap jwenn li. Se devan maten an, premye pile l pile lari, nou jwenn li, nal chèchel paske devwa lapolis, m te dil nan enstalasyon nouvo CG a. Politik lapolis mande tout popilasyon e map reiterel nan moman sa avèk laprès, se zanmi lapolis jodi a. Je wè bouch pale. Mwen mande l e nap sonje m di nou kaye a nan men m, plim ki pou korije lapolis la nan men nou. Je wè bouch pale, enfòmasyon vin jwenn mwen, gade nou menm ki randman lapolis ap bay, ki rezilta lapolis ap bay, ki sa lapolis ap fè enfòmasyon vin jwenn yo. E ou menm ki bay enfòmasyon an, ki sa k ap rive w, paske enfòmasyon lè n gen yo n trete yo. Nou pito pran tan nan tretman enfòmasyon yo pou n reyalize sa n dwe reyalize tan pou nou presipite epi kou a rate. Se sa k fè ke misye te ka la depi plizyè semèn. Paske l gen plizyè semèn nan depatman an. Li vin nan tretman pou kò pa li, li vin nan reyitere pwen, renouvle pwen. Sa vle di pwen l ap renouvle a pa pou li sèl. Se pou li a ekip li. Donk nou menm tou, se sinèji pou nou fè, se ansanm pou nou mete, se nan je wè bouch pale a lapolis kapab rann li plis efikas pou l bay popilasyon Gran Sid la. Vwala ou sot swiv eksplikasyon komisè gouvènman Okay lan ak DDS lan konsènan 3 mesye sa yo ki soti Gresye ki vin renouvle pwen mistik yo nan depatman Sid. Ebyen, espas kòmantè lan li disponib pou ou menm pou pataje avi pa w. Mèsi a ou menm ki rete jiska la fen videyo an. Si w renmen travay lan, ban m yon like, yon pataj, yon abònman, espas kòmantè lan se pou ou l ye, kòmante, konsa w ap ankouraje m e w ap pèmèt platfòm Ann Koze avanse. Mèsi, a la pwochèn!